Bonjou, bonswa depan de lè nou pral gade videyo sa jodi an nou pote yon ti videyo kap vreman itil nou ok nou vin moutre nou de bagay koman pou fè yon moun repons san ki ou Ou pa prezan nan telefòn ou, sa vle di telefòn nan mèt te fèmen, osinon si nou pa prezan nou tap fè yon lòt bagay pou nou reponn yon moun ki ekri nou oubyen ki rele nou nan telefòn nou. Otomatikman moun nan rele nou oubyen li ekri nou, mesaj sa nou pral prepare a, li pral jwenn moun sa otomatikman. E nou pral montre w kòman tou pou w bloke Yon nimewo ki enkoni k ap rele w sou telefòn ou. Souvan konn gen yon pakèt nimewo k ap rele nou, nou pa menm konn nimewo a. Nou pral montre w kòman pou w bloke nimewo sa yo e kòman pou w reponn yon moun menm lè w pa ta prezan nan telefòn ou. Si w okipe w ap travay tou sa e nou pral montre w kòman pou w fè sa. Nou pral li E anba la nan siy kote ou konn konpoze nimewo a, nan klike sou li, otomatikman nan klike sou li, nou pral nan 3 ti pwen sa yo anlè a, nou pral klike sou yo, nou klike la, epi l ap voye nou nan paramèt, nou pa fè video a twò long, e nou pa bliye di nou tou abòne, pataje si nou renmen travay la, paske nou gen volonte pou nou fè sa, e egal, m ap mande nou, nou menm ki deja fè l, mwen di nou mèsi sa ki gen. pou fèl tou nou diw mèsi davans tou. Nap klike sou paramèt lan otomatikman nou klike sou paramèt la premye bagay nan montre w nan montre w kote pou bloke nimewo e sa vle di apèl enkoni kap antre sou telefòn ou nou klike la epi otomatikman nou finn klike sou li wap wè e anlè a la gon ti bagay la nou pral kwochel otomatikman nou kwochel la epi e tout apèl enkoni pa gen dwa antre sou e telefòn ou ok sa vle di se pa lòt apèl apèl enkoni wap wè kote l make e blokaj dè apèl enkoni sa vle di tout apèl enkoni yo yo deja bloke la nou pral montre w dezyèm bagay ankò paske nou te di w se de bagay nap montre w ki sa l ye nou pral montre w kòman pou ekri yon moun menm lè w pata prezan Sa vle di menm lè w ta okipe w tap travay ou pral e nou pral klike la ok pou nou montre w kòman ou kapab fè sa wap wè gen plizyè mesaj gen 3 mesaj ki deja an preparasyon sa di mèsi de m anvwaye 1 sms anba di pouve vou rapele plita sa di je vou rapelere sa vle di w gen 3 mesaj sa yo kapab Klike sou yonn. Ou gen chwa tou ou ka antre la tou ekri mesaj pa w, sa ki nan sans ou pou w mete pou anrejistre otomatikman yon moun ta ekri w si w pa ta prezan pou l al jwenn moun nan. Men mwen menm kòm se montre m ap montre nou m klike sou sa epi m al anlè a la pou m anrejistre l kote l make anrejistre a. Ok otomatikman m fin anrejistre l nenpòt lè yon moun ta ekri m menm si m pa ta prezan. Ok si m pa ta prezan moun sa li menm l ap deja jwenn mesaj sa ok l ap deja jwenn mesaj sa e kapab jwenn li son fason pou l kapab gen kontwòl ke m pa prezan ou byen tou pou l kapab wè ke mwen menm tou mwen rekri l mwen fè l repons se sa nou te pote pou nou gen plizyè bagay ke nou gen pou nou pote pou nou. E nan pwochèn video nap vin avèk plizyè bagay ki gen rapò ansanm avèk telefòn nou. Se sa nou te pote pou nou. Si nou renmen ide a, nou pap neglije ou di pou bay yon like epi abone, pataje ti video a pou nou kapab fè lòt zanmi nou wè kòman pou yo bloke apèl enkoni. e kòman tou pou yo kite yon mesaj otomatikman pou yon moun ki rele yo sou telefòn yo. Tchaw tchaw, a la pwochèn pou yon lòt videyo k ap pi bèl ke sa.